Ede Michel al manje kaka tande. Al chache kote 21 pil kaka w yo manje. Pagn problm misye pa vle nou. Chawony kote l kote pou ki bò. Fò Andre Michel pa al manje kaka. An yo pi Andre Michel ap vin antre nan bagay sa la. An lap vin bay moun yo manti la. Oh oh Andre Michel gade nap jwenn ansanm avè w pou bra kale. Kolangyèt manman delegasyon an pa gen yo youn kap regle anyen ki serye. Pèske pa gen pewòl, se fatra la. Tout peyi a la se fatra, se tou rego k genyen. Pa gen anyen k serye k regle la. Masisi y ap fè. Krèy y ap fè. Pa gen anyen k serye, fatra pa leve. Pa gen anyen k serye ki fèt. E pa gen okenn biwo leta k ap fonksyone la, ki an fonksyon. Se konsa yo pran, yo tout pran anpeyi SGPN yo mete nan mouda yo. Tout pran sesi yo mete nan mouda yo. Kou Bèlè ap ba w pwoblèm, Site Solèy ap ba w pwoblèm, Lasalin ap ba w pwoblèm, Matisan ap ba w pwoblèm, ou pa janm wè yo. Kou moun sa yo ap bay peyi a pwoblèm, nou pa janm wè inite sa yo pou y al defann yo. Tout inite a yo gonfle tout nan mouda yo. Kote ou wè kaka w manje? Kòm nou menm konnen, se 22 ti chen nou bay li cheje nou pouke nou chèch. Ebyen yo pare pou ou. Al manje chawony. Lame? Sa son lame menm? An sa son lame? An ap maske figi moun nou pa wè peyi kap fè lame kounya la ou ta ok yon lame ki an fonksyon tonnè boulem lame sa pa gen anyenl regle pou nou non se tout la sent jounen la m tou pa bò piyay makèt depil fè midi onzè se aranje kòw paske maten midi e swa yo pran telefòn yo pran machin yo pran tout bagay nèt devan lame sa pa regle anyen serye sa se ti blòdè yo mete la pou yon non. Yo gonfle tout nan mouda yo. Epi pèp la li menm, li pa gen okenn moun pou ki ba l sekirite. Epi yon moman y ap mache moute desann nan lari Pòtoprens, e yo di w konsa y ap bay pèp sekirite. Èske ou wè, ou wè tout bagay li gen la? Ou wè la, rive blòk katrè la, channmas okipe e vòlè k ap mache moute desann sou nou. K ap vòlè telefòn moun. Men sa pa anpeche nou wè te gen moun ki an liy k ap pran, k ap bwè soup la. Bon moun nan grangou pou l pa bwè soup, li an liy l ap bwè soup, li grangou l bwè soup. Li bwè soup kounye a sa yon soup la? A yon soup malpwòpte la? Yon lomati vin met tèt ansanm vin fè kaka la, bagay ki chaje lwil fè kaka nan figi moun. Sa s yon soup li ye? Wè sou pou yo grangou e tou nòmal pou yo chita pou yo fè yon bagay, pou yo pou yo desann yon chalè grangou men ki soup. Sa se soup li ye? Moun yo pa gen anyen k serye yap regle anndan peyi a non papa. Ke fè masisi a madivin wi. Pa gen anyen k serye moun sa yo regle anndan peyi a. Ke fè masisi. Anyen k serye. Epi pran pòz yap retire gang yo di yo yo yo. Oh yap de yap konbat ensekirite manti ensekirite a e nou k metel se nou k metel isit nou pa vann zam hein se nou k metel tout la sent jounen se de bagay yo regle anndan peyi a ensekirite problèm bandi kiyès ki met bandi a se nou menm ki met bandi bandi gen afilyasyon avèk tout chèf anndan peyi a. Alò gen anpil moun ki te vin la wi e ki fè konnen gen materyèl ki vini talè a nou tap gade blende ki vini yo fè konnen ke ensekirite a pral kaba. Kisa w panse sou sa? Kibò? Ki ensekirite? Ou wè tout materyèl sa yo? Ou kwè yo menm ki ap tou kite yo pou nou? Materyèl sa yo, materyèl pou bandi li ye wi. Tout materyèl sa yo, anpe pou lapolis, anpe pou bandi. Kòman, kòman anpe pou bandi a? Kòman sa? Kòman eksplike sa w di a? Kòman eksplike sa a? Pwa e lapolis la gen pòsyon pa l epi bandi a gen pòsyon pa l. Kiyès ki ba yo zam? Bon bandi yo tou grangou nan yon geto, kote moun yo jwenn zam? E ba yo k lonje zam ba yo. Apre sa yo pran pòz se kòm se yo menm k ap vin pote tiwo nan. nan ensekirite. Kiyès ki fè ensekirite a? Yo menm! M kwè ensekirite la depi sou depa e depi avan Jean Bertrand Aristide. Kiyès ki mete yo? Menm lame a ofanse ankò wi la. Sa bon lame la? Sou foli frekan yo toujou bezyen achte Ayisyen. Merci. Bon lame la? Kounya la yo ta mande w pou yo yo ta mande w lame kounya e sa w t al pran pou lame? Men li an fonksyon, yap travay, nèg yo gen materyèl nan men yo. Kisa yap fè? Lè w pale de lame travay, ki make kisa yap fè? Yo tap make pa la tou. Yo tap make pa, yo tap mache. An sa yo travay la sa?
An lame make pa? An lame e make pa li ye? Sa se yon bagay, sa se yon lame w gen la? Ou gen lame ou pa ka goumen, ou pa ka regle yon mèd ou gen lame? Sa bay ti mesye yo mete la pou yo trip kò yo, ou konprann konyen bouzen, ou konprann ti gon ti bagay la, yo sòti yo jere tèt yo. Pa gen lame, e bay moun la kap konyen bouzen epi moute ti machin yo la fè ti vire won ti desann la.